Bonswa tout moun e mèsi paske ou rejwenn nou ankò pou dezyèm pwogram Digicel Entrepreneur de l'année 2016 la. Mwen se Carel Pedre e aswè a nou pral kontinye dekouvri kèk antreprenè ekstraòdinè ki gen nan peyi a. Tèm Digicel Entrepreneur de l'année 2016 la se Soyez apte à grandir. Nou tout dakò ke sans antrepriz ka yon talan. Men fè biznis ou grandi se yon bagay ke chak antreprenè ka aprann. Youn nan bagay ki fè biznis grandi se lajan. Kidonk, si ou pa gen kontwòl lajan biznis ou ap fè, ou ap depanse, ou pa gen kontwòl biznis lan. Se mesaj sa nou pote ane sa. Malgre tout difikilte ekonomik ke yo rankontre, plis pase 250 antreprenè te patisipe nan konpetisyon ane sa. Yo tout te vle montre kòman yo ap travay di, pou devlope konpayi yo. Ane sa a, nou ap chèche kiyès ki ap dijisèl antreprenè nan 5 kategori sa yo, emèjan, agrikilti ak anviwònman, konstriksyon, endistri ak sèvis. Nan 250 antreprenè sa yo, 80 te seleksyone kòm finalis rejyonal, e panèl jij nou yo te seleksyone 5 ganyan nan chak kategori ki vin ban nou 25 finalis nasyonal nou yo. Semèn pase a, nou te dekouvri 5 finalis nasyonal ki nan kategori emèjan an. E semèn sa a, nou pral dekouvri finalis nan kategori Agrikilti ak Anviwònman. Plis popilasyon nou an ap grandi, se plis egzijans ki genyen pou sektè agwo-alimantè a pwodui. Apwòch sektè sa a evolye de fè pi byen a fè nouvo bagay. Nan sans sa a gen yon espas pou nouvo antreprenè, moun k ap inove e kreye nan peyi a. Annou rankontre 5 antreprenè agrikòl nou yo. Premye finalis nasyonal nou nan kategori agrikilti ak anviwònman an te enspire pa yon konsèy ke ekonomis ak kwonikè Kesner Pharel te bay nan emisyon radyo li a. Konsèy la se te pi bon mwayen pou kapab gen yon endepandans finansye se lè ou kreye pwòp biznis ou. Se konsa, Edouard Michelet kòmanse ak yon ti kouvez nan Gresye, nan kèk tan sèlman, vizyon li vin grandi e fèm Flanbwayan vin tounen yon gwo biznis. Fèm Flanbwayan kòmanse nan yon sitiyasyon toutafè patikilye piske mwen gen yon lòt domèn daktivite ke m t ap fè siksè ki se ar plastik epi sibitman m vin tonbe malad aprè 9 mwa malad donk m rann mwen kont ke si sante m pa ka ap travay m pa rantre yon sou. Epi m deside kreye yon lòt bagay. Epi m monte fèm Flanbwa Yan. Epi lè nou monte li, nou te kòmanse l a 16 mil goud. Epi 2 zan aprè, nou pase, nou deja gen 1 milyon goud sou kont fè biznis lan. Èske w kapab pataje avèk nou difikilte ke w rankontre nan fè biznis lan? E kòman w rive rezoud pwoblèm sa yo pou w avanse? Difikilte m te genyen se te pwoblèm teknik. Paske mwen mwen se yon antreprenè men m pa agwonòm. Donk pou aktivite sa se yon bagay ki mande de prensip pou w kenbe sinon w ap fè defisi. Donk se te antwot sa epi jwenn yon mache pou w ekoule pwodui a. Donk ou gendwa fin fè yon mil po l epi ou paka vann li. E se sa k fè nou. Se sa k fè siksè nou tou. Lè nou fin simonte pwoblèm sa a, nou eseye tann ni bay tout elvè yo. Pou lenstan nou ap travay sou 7 departeman. Nou fè ke yo menm yo pwodui e nou konstitye yon mache pou yo. Donk yo tout, chak maten yo vin la, yo livre poul yo, nou abat yo epi nou menm nou refè livrezon yo sou mache ayisyen. Ou gen anpil siksè nan biznis ou. Dayè gen anpil makèt nan peyi a, se ou menm ki livre yo poul. E gen anpil moun ki konsome pwodwi w yo. Èske ou kapab di nou kòman ou fè elvaj poul pa w yo? Isi a se abatwa fèm Flanbwayan. Kòm ou konnen kesyon abatwa se yon zòn sansib, nou aranje nou avèk agwo veterinè la ki al wè elvè a depi 7 jou alavans pou l stope antibyotik yo pou ke poul la ka rive nan abatwa la de kalite. E nan maten lè poul la rive la dè 6 è di maten, nou fè kontwòl de kalite yo epi nou vin pase l nan balans lan la a, nou peze poul la la a. Nan sous balans lan kounye a, nou ale nan senyò a, kote poul la, yo al senye poul la. Apre sa nou pa, n al nan echodwa, yo sòti nan echodwa, n al nan deplumez. Apre deplumez, y al nan evisserasyon. Apre evisserasyon, yo pase nan lavaj. Pou dènye kontwòl yo fèt, kontwòl de kalite, esterilizasyon, yo pase yo nan yon, nan chanm fwad. Apre chanm fwad la, y al anbale yo. Apre anbalaj, yo mete yo nan chanm de, nan chanm fwad epi pou y ale nan livrezon. Èske w kapab di nou si biznis sa a se yon biznis ki pwofitab e kòman li evolye atravè letan? Kòm mwen m se antreprenè, gen 2 kalite ke m pa genyen. Donk, m pa kontab, m pa agwonòm. Mwen angaje 2 spesyalis ki yo menm fè travay sa a. Nou fè tout kalkil de kou nou yo, nou konnen sa sa rap, sa sa ki depans nou e ki pwofi nou. Nòmalman, li trè pwofitab piske yon biznis ki kòmanse a 16 mil goud e kounye an la, Yon bank dakò prete nou 10 milyon goud, donk se paske yo wè sa nou genyen nan tèm de kapasite, sa nou vo nan pwodiksyon nou, paske nou gen yon pwodiksyon k ap toune otou de 30 mil poul pa mwa, donk nou vrèman gen pwofi paske nou pa sipote akòb lòt kote, se biznis lan grandi ki fè tout sa. Èske ou kapab di nou ki enpak ke fèm Flanbwayan genyen nan kominote a? Alòs, depi rive fèm Flanbwayan, n ap di nan blòk gran Sid la sitou, li pèmèt ke pwodiktè de mayi yo, nou fè nou fè vini yon stòk mayi anviwon 10 mil mamit pa semèn, gen de fwa 100 mil mamit ap vini. Se de moun ki te gen kapasite pou yo te pwodui yon de twa kat san sak, yon de twa san sak, men le fè ke nou jwenn yon mache ke y ap ekoule l, yo pwodui plis e gen nouvo moun ki pat ko nan domèn lan ki deside al pwodui paske yo gen yon mache e menm mayi sa yo nou gen yon sistèm la kote nou pwodiksyon de manje de betay nou transfòme yo e nou tounen l bay elvè yo lè yo elvè sa yo pwodui pou l pou nou paske son kontra nou fè avè yo bay bak lè yo fin pwodui pou l la pou nou lè yo fin vann nou li nou menm nou al nou prepare yo nan abatwa nou nou al vann li sou mache a. Ti nan men fèm flanbwayan ke m achte medikaman. Kèlkeswa sa m ap fè a, se avèk li mwen fè l. Pa egzanp, mwen gen dwa, si m ap fè mil pousen oubyen demil pousen, e mwen vini nan biwo a la, epi m di mwen vle demil pousen, epi yo ban m sèvis. Se yon bon patron.
Depi sou jan li jere biznis lan, li jere l ase byen e nou menm li sèvi avè nou ase byen. Pandan tan m ap travay nan fèm Flanbwayan an, li fè anpil travay nan lavi m, kote ke li aprann mwen renmen moun. Li aprann mwen apresye metye a plis. M vin reyalize ke metye agrikilti a se yon metye kote ke ou bezwen anpil amou pou w fè l. E pou n fini, Ki konsèy ou ta renmen bay tout jèn antreprenè ki ap gade w kounye a? Konsèy mwen se di yo, pou fè biznis fò w gen prensip. Ou pa ka fè biznis jis pou w fè biznis. Fò w gen prensip sinon w ap echwe. Paske gen de tantasyon w ap jwenn, fò w ka evite yo. Fò w fè sa ki esansyèl. Ou pa ka fè tout sa w jwenn fè. Donk, e domèn w ap antre ladan l lan, asire w ke w renmen domèn lan e ke w metrize kesyon an. epi pou w kapab avanse. Epi kwè nan objektif ou epi w ap avanse.
Lè nou tounen, nou pral nan Nò peyi a, spesyalman nan Dondon pou nou rankontre yon lòt finalis nasyonal nan kategori Agrikilti ak Anviwònman nan Digicel Entrepreneur de l'année 2016.
Chak solèy leve, Se yon nouvo chans. Se yon nouvo opòtinite. Se yon nouvo pwomès. Se yon nouvo jou. E Digicel la avèk nou a chak etap. Nan travay nou. Nan lekòl nou, kòt a kòt lè n ap chèche konesans. Sou wout la avèk nou. Lè n ap kiltive richès nou. Lè n ap vanse biznis nou. Tout kote, toupatou. Lè n ap valorize kilti nou, istwa nou. Avèk nou, pye pou pye. Tèt kole nan lavi nou. Nan ti moman plezi nou. Nan pasyon nou. Ak zanmi nou, ak fanmi nou. Ayiti, Digicel ap toujou la avèk nou. Paske se nou ki fè. Digicel, pi gwo, pi bon rezo Haïti a.
N ap kontinye vwayaj nou pou n rankontre finalis Digicel Entrepreneur de l'année 2016 yo nan kategori Agrikilti ak Anviwònman. Nou rive nan Dondon pou nou rankontre Joseph Cedieu.

Donk yo te pran inisyativ sa pou pèmèt fè ke yo te mete plis kafe nan Dondon pou yo te kapab fè pwodiktè yo benefisye plis lajan. Donk te gen papa m tou ki se youn nan ansyen fondatè nan koperativ la. An 57 yo te pran yon kredi nan gouvèneman François Duvalier ki te 100 mil goud pou yo te kapab fè konstriksyon izin sa. Donk jounen jodi a koperativ la gen 1250 manb. Li gen 40 pousan de fam e nou ap travay anpil nan anviwòneman avèk agrikilti. Ou eksplwate kafe a sou tout fòm. Pale yon ti kras de pwosesis la e ki plan ak vizyon ke w genyen pou w eksplwate kafe sa. Nou kapab wè jounen jodi a, lè w gade la, kafe sa se kafe ke nou rele kafe pach. Li deja an preparasyon. Nou pral gen pou nou kapab fè dekòtikaj. Nou pral dekòtike l. Lè nou fin dekòtike l, nou pral triye l. Gen plis de 100 fam k ap triye kafe nan Kak Gava. Lè nou fin triye kafe pach sa a, nou pral ekspòte kafe sa a. Vers les États-Unis, le Canada, nou pwal voye kafe an Frans tou. E jounen jodi a tou nap fè transfòmasyon, nou pwal transfòme kafe an poud. E nou gon volè touristik tou ki pwal demare an Janvye 2017. Sa pwal pèmèt fè ke nou fè plis eksplwa nan zafè kafe a. E pi pwal gen plis lajan. Paske n ap travay anpil nan anviwòneman, fanm yo ap travay tou tankou gason yo ap travay. Donk nou kapab di ke jounen jodi a, se yon koperativ ki an ekstansyon. Ou sot pale de Etazini, Kanada, Lafrans kòm mache pou ekspòte. Ki enpòtans ki genyen pou ke Ayiti ekspòte plis a leksteryè? Enpòtans lan se plis deviz ki kapab antre nan peyi a. Paske jounen jodi a lè n ap konstate kòman dola ap bay anpil gagann nan peyi a, si tout lè fwa te gen anpil kafe, An Ayiti, t ap ekspòte anpil kafe, anpil deviz t ap vini, sa pral fè ke nou t ap gen yon soulajman. Donk se sa k fè li trè enpòtan, yon peyi ki pa ekspòte se yon peyi k mouri, se yon peyi ki p ap viv. Se sa k fè fòk nou ankouraje tout antreprenè yo, ankouraje pwodiktè yo, ankouraje menm le gouvèneman Pou ankouraje pwodiksyon kafe an Ayiti e menm lòt zafè kakawo, lòt bagay ka ekspòte yo, pou nou voye plis bagay. Toutotan se blan k ap voye ba w sèlman, w pa p ekspòte anyen, ou pa kanpe sou anyen. Ki kote w wè Gabar Le Vaillant ap ye nan 5 an? Nòmalman, Gabar Le Vaillant, lide nou jwenn jodi a menm, Se nòmalman ranfòse pwodiksyon an jan nou kòmanse ap fè l. Epi plan senk an fòk omwen nou kapab ekspòte 7 a 8 kontenè de kafe. Plan nou se nan senk an ekspòte 5 a 8 kontenè de kafe, men nou gen plan tou pou nou kapab transfòme kafe a an poud tou. N ap transfòme apepwè 2 kontenè kafe an poud. Nou kòmanse kounye a la gen plan se kontakte. Otèl yo, restoran yo, tout lòt biznisman yo nap kontakte yo, ni o nivo nasyonal, ni o nivo entènasyonal, e menm poukwa pa menm o nivo rejyonal tou. Men kounye an di mwen ki enpak ke biznis ou an genyen nan kominote a? Nou se youn nan biznis ki gen yon efè trè pozitif nan kominote a, paske non sèlman nou pran apeprè. 80 pou san nan pwodiksyon nan kominote kote nou ye a la, epi moun yo tou yo trè enterese pou yo kapab vini avèk pwodiksyon kafe a, paske yo pa pè riske avèk nou, paske nou toujou ba yo pwofi. M ta renmen kounye a ke w bay yon konsèy a tout kiltivatè, moun ki ta swete fè egzakteman sa ke w ap fè la a kounye a. Donk sa m ta ka ankouraje Ayisyen, pwodiktè, kiltivatè k ap koupe pye bwa, lè yo koupe yon pye, plante dis pye. Paske san bwa, peyi a, anviwònman nou, se pwoblèm nèt. Paske ou pa ka gen yon anviwònman san pye bwa. E kafe tou se youn nan bagay ki atire ou plante bwa. Si w ap fè kafe fò w mete bwa. Se sa k fè nou ankouraje moun yo pou fè plis. Travay, mete plis pepinyè, mete rebwaze mòn yo, plante plis bwa pou mete kafe pou nou gen yon anviwònman ki sen.
Soti Dondon nou ap pran direksyon sid e nou rive kounye a nan Mirbalè nan Fèm Solèy. Moun ki kreye fèm sa a se Charline Dubuisson Li eksplike nou ke li te toujou gen anpil lide biznis nan tèt li, men li pa t janm gen lajan pou egzekite vizyon li, jiskaske li fè yon lis pwojè e chèche envestisè. Rezilta a bay yon fèm ki byen òganize e ki gen yon enpak nan kominote a.
Biznis sa a, se te yon ide. Yon ide ki vini lefè ke m vizite Plato Santral souvan. E map gade m wè medam yo pap travay medam yo pa gen aktivite e lè mwen gade terre ki genyen nan plato santral mwen t di ke jan peyi sa gen pwoblèm manje fòk nou fon bagay e se de la m kòmanse avèk ide fè ferme Plato Santral, nan tou mòn, ke nou rele Fèm Solèy. Pi gwo defi pa w pou w te monte Fèm Solèy se te pwoblèm finans. Di nou kòman ou te rive idantifye envestisè potansyèl yo e kòman ke w te rive konvenki. Pou m te jwenn moun ki pou envesti avèk mwen yo, li te senp paske nou te deja yon gwoup zanmi. Mwen gen Sylvain Lafalaise ki patenè mwen, epi li menm li te gen plizyè zanmi. Pa rapò a zanmi n yo, ladan yo li te gen de agwonòm ki zanmi n, li gen ladan ni de kontab ki te zanmi ni, enjenyè tou, epi pa rapò a sla, nou mete ansanm Fèm Solèy, li fèt avèk 7 moun. Nou chak se de pwofesyonèl k ap travay. de part et d'autre a Port-au-Prince, e osi gen youn nan nou menm ki pa menm nan peyi an ki Ozetazini, men ki kwè ke vrèman lagrikilti se la solisyon. Dayè nou remake l nan slogan nou, nou ekri lagrikilti la solisyon. Se ou menm ki reskonsab pou dirije biznis lan, e anpil moun kapab jije w si biznis lan fè siksè oubyen si l fè echèk, ki modèl lidèchip ke ou menm ou devlope? Mwen menm, mwen se. yon moun ki fè tout bagay mwen avèk kè. Donk, reyisit total dou envestisman w tou total. Sètadi, lè mwen pran, lè m ap fè yon antrepriz, lè m nan yon antrepriz, li enpòtan pou mwen pou m reyisi a san pou san. Donk, pou sela, mwen bay mwen tou a san pou san. Di mwen kòman w rive delege pouvwa w, èske w pataje responsabilite yo? Ki leadership vrèman ke nou fè anndan, ke mwen menm m adopte anndan biznis sa a? Dabò, nou pataje tach yo, chak moun gen responsabilite pa yo, chak moun gen deskripsyon tach yo, chak moun gen responsabilite yo, e nou gen de reyinyon chak semèn pou nou konnen ki objektif nou pandan semèn nan, kisa nou vle reyalize, ki kote nou vle rive. e de la nou travay nou rive kote pou nou rive a. Mwen se asistan kontab la, donk nou travay nan administrasyon an, nou kontwole e n fè verifikasyon tout dosye, tout materyèl ke fèm nan genyen, fèm solèy. Se mwen menm ki responsab pwodiksyon pou fèm solèy espesyalman nan Sid 3. Alò se mwen menm ki travay egzakteman anndan chan an avèk lòt anplwaye yo ki travay sou chan an. Se trè enteresan tou sa. Men kounye a èske ou kapab pataje ki plan ke ou genyen pou agrandi biznis lan? Kisa nou prè pou nou grandi antrepriz lan? Aktyèlman la a, nan Tomond sèlman nou sou 20 kawo de tè. Plan pa nou se transfòme antrepriz lan, dabò nou te tankou yon sosyete anonim, kounye a nou vle transfòme. Antrepriz lan an koperativ agrikòl. Donk, pou sela, poukisa nou vle transfòme biznis sa a an a an koperativ agrikòl? Sa pral pèmèt ke chak peyizan ki gon ti lo pen de tè, li ka travay li e nou menm, nou pran l nan men n, nou achte pwodui an nan men n, nou fòme l, nou ede l nan plantasyon l, nou achte pwodui a nan men n, n achemine l kote pou n achemine l, epi li menm, otomatikman lavi l ap chanje. Paske li konnen si l plante, li gon kote pou l ekoule l. Paske nou remake aprè diferant etid ke nou fè, pi gwo pwoblèm peyizan an se vann pwodui a. Donk, plan nou, se etann li sou chak ti lopen de tè ke chak moun gen. M konnen ke w travay di nan fèm nan. Kounye a èske w kapab pale nou de lwazi ou ke w genyen? Ki aktivite ke w fè pou w amize w? Mwen menm kòm lwazi, sa pral etone nou, m plis renmen bagay sosyal kòm lwazi. Sètadi, tankou lè nou pa t ap travay la pou desanm, pou desanm nan, nou te pèmèt ke nou te fè yon jou, yon semèn avèk tout timoun ki nan Tomond, nou te pèmèt ke timoun sa yo, yo rekreye yo, nou te pèmèt ke yo konprann sa sa vle di Pè Nowèl, nou te fè moun abiye an Pè Nowèl pote kado ba yo. Sètadi, nou rantre anpil nan afè sosyal. E m ka di kareman mwen menm mwen konsidere tankou son lwazi l ye pou mwen.
Nou rete sèlman 2 finalis nan kategori Agrikilti ak Anviwònman pou nou prezante w. Rete branche, n ap tounen kounye.
Chak solèy leve. Se yon nouvo chans. Se yon nouvo opòtinite. Se yon nouvo pwomès. Se yon nouvo jou. E Digicel la avèk nou a chak etap, nan travay nou, nan lekòl nou, kòt a kòt lè n ap chèche konesans, sou wout la avèk nou. lè n ap kiltive richès nou, lè n ap vanse biznis nou. Tout kote, toupatou, lè n ap valorize kilti nou, istwa nou. Avèk nou, pye pou pye. Tèt kole nan lavi nou, nan ti moman plezi nou, nan pasyon nou, ak zanmi nou, ak fanmi nou. Ayiti, Digicel ap toujou la avèk nou, paske se nou ki fè. Digicel, pi gwo, pi bon rezo Ayiti a.
Mèsi paske ou toujou ap swiv Digicel Entrepreneur de l'année kote n ap prezante ou finalis nan kategori Agrikilti ak Anviwònman. N ap kontinye fè wout sid e n ap kanpe kounye a nan Tigwav pou n rankontre yon dam ki fè yon biznis ak yon pwodui ki repite nan vil la, ki se Douce Makòs. Lourdine Desilon aprann nan men papa li, men apre li fin pran tèt biznis lan li agrandi l pou l pwodui siwo myèl, tablèt pistach ak lòt bagay ankò e li transfòme yon ti biznis ke yon grenn moun t ap jere a yon konpayi ki byen òganize ak yon staf ki gen 14 moun. Bon staf pou pwodiksyon Dous Makòs kòmanse depi lè nou piti. Papa m toujou Alachelèt, Dezyèm Plèn, Gran Gwav, Miragwàn, Chalon pou nou fè pwodui a avanse vè an lavan. Kounye a la se Dous Makòs ki fè Aktivite nou. Dous Makòs la vin devni yon patrimwàn pou nou. Dous Makòs la, nou fè li, nou travay li, ofiramezi n ap avanse vè lavan. Nou te a de fwaye, mentenan nou a douz fwaye. Mwen se
Paul Jean Lavaud, mwen kòmanse pwodiksyon an an 1987 pa alaswit de Madam Fernand Labarre e Madam Makòs ki te yon dominikèn. Alò, medam sa yo te fè dous la se inikman pou yo te resevwa etranje ki te vin nan bato, ki te vin chèche kafe nan izin santral. Se konsa ke yo te vin kontinye fè dous la jiskaske yo antre l nan faktè komès. Mesye Lavo, èske ou kapab di nou nan tout pitit ke w genyen yo, poukisa se Lourdine ke w chwazi pou w bay jere biznis la? Sa k fè mwen dispoze pou se Lourdine Desillo pou m transmèt komès la? Se paske depi l piti, li te toujou enterese plis a sa m ap fè a. E li toujou vizite m nan aktivite a. E l pi ekonomis. Lourdine, kisa daprè ou menm ki pi bon kalite yon moun ta dwe genyen pou jere yon biznis? Pou w jere yon biznis, fò w gen amou pou li, fò kè w pou li, fò w renmen l tout bon, a tout kè w. Sa k fè sa gen bon moman, gen move moman. Lè move moman an, ou jere l. Menm jan avèk lè bon moman an, pou kliyan yo ka satisfè, si w ap jere lè bon moman an ou pa jere lè move moman an, biznis la pap ka avanse vè lavan. Kounye a èske ou kapab di nou ki enpak ke biznis ou genyen nan kominote a? Yon antreprenè se yon moun k ap ede sosyete a vanse vè lavan. Ki jan ke nou menm Bòs Lavou Pwodiksyon Dous Makòs nou ede popilasyon an, ouvriye yo, machann lèt yo, machann suk yo, nou ede yo paske yo pa gen kote fiks pou yo te vann lèt la, akoz de bòs la pou pwodiksyon dous makòs, yo gen yon kote ki fikse. Le maten lè yo leve yo konnen yo pral kay bòs la pou pwodiksyon dous makòs pou yo vin mete lèt. Enpòtans biznis lan gen nan popilasyon an, paske gen anpil moun ki pat nan travay, kounyela yo vin jwenn travay akoz de biznis bòs la pou pwodiksyon dous makòs. Madam Nidine se yon trè bòn patwòn ke m ap travay avè l lontan e m poko janm resevwa ankenn move jan nan men patwòn mwen ke m panse m ap kenbe avè l jiska lafen. Lè m vin achte nan Boss Lavo Production, yo byen sèvi m, tout kliyan yo ban m bon akèy, lè fini yo ban m goute. Douce Marcos, Boss Lavo Production. Li bon lèm achte le manje le fon nan lang. Ki plan kounye a ke w genyen pou le futur? Rèv mwen pou biznis lan se vin devni, pou m ta vin devni yon faktori pou m ap voye dous a letranje, sitou Miami. Moun Miami renmen dous makòs lan anpil. Moun Kanada yo di dous makòs dire yo 3 mwa san ke l pa gen pwodui chimi ladan l, yon pwodui natirèl. Nou ta renmen kenbe pwodiksyon standard, toujou natirèl. Pou n ta gen elvaj pa nou tou, paske lèt la esansyèl. Lèt natirèl, lèt de vach, pou nou ta devni, vin reyalize yon faktori pou pwodui a avanse vè lavan. Papa w te konn itilize charbon de bwa pou fè Dos Marcos yo. Nou reyalize ke se egzakteman menm bagay la ke w ap fè. Eske ou gen plan pou w petèt chanje metòd sa a dans le futur? Nan ane k ap vini an, nou ta renmen chanje sistèm nan pou nou pa sèvi a charbon de bwa ankò pou n ta sèvi a gaz pwopàn oubyen sistèm solè. M konn trè byen ke jere biznis sa pa yon bagay ki fasil. Kisa w fè lè w gen tan lib? Lè mwen p ap travay, mwen al legliz, mwen oke pitit mwen, m al nan lanmè. Se sa mwen fè lè mwen pap travay.
N ap pike desann nan Sid toujou e dènye kanpe nou se nan vil Okay. E dènye finalis nou an nan kategori Agrikilti ak Anviwònman toujou ap reprann li apre tout dega ke ouragan Matye te koze. Detèminasyon ak volonte l pou l rebati, se pa sa ki manke. Jean Chesnel Jean pwouve ke Ayiti ka tounen yon gwo pwodiktè kakawo,

Pou nou pwodwi kakawo, nou pwodwi plantil deja, e nou pwodwi kakawo, e se yon antrepriz de sèvis, nou vann plantil e nou vann api teknik. Monte yon biznis kakawo se pa yon bagay ki fasil. Pale yon tikras de kisa ki te plan orijinal pou Ayitika. Lan plan orijinal la se ke nou menm dan dizan fòk nou nòmalman bon e yon antrepriz ki an tèm de tay ki rive pwodwi omwen 3 mil tòn kakawo pa ane, E 3 mil tòn kakawo de kalite. Alò nou vle di de kalite avèk ki vize pri ki pri ki pi wo a sou mache entènasyonal la. Kounye a la aktyèlman la nou travay avèk 30 pye kakawo ki se bon lan lang yo di sipètwi ki se de ab denterè e se pye sa yo kounye a n ap miltipliye. Lè nou rele miltipliye a se ke Pye sa yo, yo lan chan kòm se manman pye. Epi mentnan, nou vin la, nou fè de plantil nan pepinyè a, ou wè. Nou fè de plantil, mentnan, n al pran de grefon nan pye sa yo ke n ap grefe sou plantil sa yo. E sa, lè w fè yon grèf, sa vle di ou transmèt tout karaktè jenetik. Pye sa, non sèlman ti pye sa ou grefe a, l ap ba w anpil, l ap ba w menm kantite avèk pye manman an, men l ap ba w menm gou a tou. Baze sou sa w fenk sot di m la a, ki pi gwo rèv ou genyen pou Ayiti ka? Ki gwosè ou ta vle biznis lan ye? Aprè twazan travay, nou gen yon baz teknik nou ta kapab di Sandjolè ki pi fò nan peyi a, e jan nou pati la, se ke nou gen baz teknik ki pi pèfòman nan mond lan tou, paske finalman, peyi tankou Amerik Latin, Ekwatè, Kiba, Pewou, Kostarika, lè w pale de kakawo o nivo mondyal, se yo ki teknikman ki pi avanse. E se menm teknoloji sa ke nou menm n ap replike an Ayiti. Donk, nou panse se nan nivo sa nou ye. Efektivman, konstwi biznis kakawo pa fasil, sitou lè w vize gwo mache a. E nou menm, li pa fasil men An menm tan pou nou se yon challenge paske nou panse fwa lè yap pale de lè yap bay kat kakawo dayiti nan lemond antye nou vle pou ke definitivman pou ayiti fè pati de peyi kap fè kakawo byen de peyi ki gen moun konpetan nan kakawo de peyi ki gen chèrchè sou kakawo lè yap fè gwo konferans mondyal yap envite de gwo chèrchè sou kakawo pa menm gwo ayisyen jodi a nou vle ke dan 5 10 an pou ke ayiti ka fè pwomosyon bagay sa pou nou rive ladan. Se yon trè bèl rèv pou w genyen pou biznis lan, m swete w anpil siksè. Men lè w fè siksè, kiyès ou panse k ap benefisye? Ok, si m fè siksè, kiyès k ap benefisye? Gen aksyonè ki lan antrepriz lan ki se ta di premye benefisyè, men yon dezyèm benefisyè se tout kliyan, tout pwodiktè ki lye a antrepriz sa kòm ki se de patnè, ki se de menm de antreprenè endividyèl paske otou de Ayiti ka. Se de, jodi a nou gen anviwon 300 pwodiktè, men chak pwodiktè sa yo, se yon antreprenè yo ye tou an pati, a pa antyè. Paske yo menm tou yo nan yon demach teknik, yo nan demach ekonomik. Donk gen moun sa yo k ap benefisye siksè a tou. Gen tout moun ki enplike lan filyè la an jeneral. Paske lan filyè kakawo, jodi a pa egzanp, lè w ap plante yon jaden kakawo, gen dè santèn de peyizan k ap travay, de douvriye agrikòl k ap travay. Mwen menm kòm kòdonatè teknik, travay mwen se yon travay pou pèmèt ke. Non sèlman a staff jèn ke nou genyen nan aktivite ansanm avèk nou, a peyizan yo, pwodiktè yo, pou ke yo kab vini de veritab teknisyen. A lèd de Haiti Card, li te vin enterese, li te vin enterese m pou m plante kakao, paske mwen wè se yon bèl pwosesis li te ye. Li dò li te, Haiti Card ban nou anpil fòmasyon de kòman, de A jiska Z. Ou gen anpil eksperyans nan fè biznis, ki konsèy ou ta kapab bay yon jèn antreprenè jodi a? M kwè se yon konsèy tou m ta bay tout antreprenè jodi a ki k ap fè biznis an Ayiti, ou pa ka bliye dèyè la valè valè ajoute sosyal de antrepriz lan. An menm tan fò w fè lajan, men pa bliye tou ou lan anviwònman sosyal e an plis mwen kapab di menm valè anviwònmantal paske jodi a ou lan anviwònman anviwònman ou lan anviwònman ki pwoblematik de tout fason biznis ou an Fòl gen dimansyon ekonomik lan, fòl gen dimansyon sosyal la, fòl gen dimansyon anviwònmantal la tou.
Aswè a nou pataje avèk ou istwa 5 finalis nou yo nan kategori Agrikilti ak Anviwònman. Youn ladan yo ap genyen nan kategori a e pral gen chans tounen Digicel Entrepreneur de l'année nan gala final nou an ki ap fèt nan mwa Desanm. Nou swete ke ou tire anpil bèl bagay nan istwa antreprenè nou pataje avèk ou yo aswè a, e istwa yo ta ka enspire ou. Mèsi patnè medya nou yo, Le Nouvelliste, Radyo Tele Ginen, Radyo Televizyon Nasyonal Dayiti. Pa rate randevou nou lòt semèn kote nou pral prezante ou kategori Konstriksyon, kote ke tout finalis yo ap literalman bati Ayiti blòk pa blòk. Nou swete ke emisyon sa ap fè ou jwenn wout siksè finansye pa ou ak tout opòtinite ki genyen nan peyi a.